Ti dam sa tap souse konbèlann, tap souse fanfa pou mennaj li nan yon video, e video a rive pran lari kote mwen wè video a, e se yon lòt viktim ankò paske nou sonje e mwa anwo anwo te gen yon jèn fi ki tap tou tap fè egzèsis tou sou yon chèz, ebyen sa se yon dezyèm lòt demwazèl kote video li pran lari kote nou wè li ap jwe fanfa pou mennaj li, kote nou wè lap galope bourik, e se yon video ki. totalman yon video ou wè tout sa ou konn fè anba dra, bon ou wè li, donk ti dam nan ap mande nou silteplè rantre video a pou li paske e video sa bay pwoblèm e li aji sou antouraj li, donk lap mande ou menm ki gen video an pou kapab pran. pran pitye pou li, li dil rekonèt erèl fè a. M pral kite nou tande jan lap mande padon pou video a. Ebyen si w gen video a nan menw, ou te pral patajel lè w fin tande e voice matmwazèl sa m espere ou pap patajel ankò, m espere wap tande tout sa lap di yo.
Video sa edem sove pèsonalitem paske fanmim zanmim tout moun ap jujem pou video sa yo e son bagay mwen pat menm panse ke ki te ka rive mwen menm pou pèsonalitem ap sal sou entènèt la tanpri edem efase video sa yo sou menm konn anyen menm se rete m rete m wè depi maten telefòn mwen ap pede sone. Epi lè m resi disponib m pran apèl on sèl zanmi m, m resi disponib m pale ansanm avè l, li di mezanmi tout entènèt la se de ou y ap pale wi, lè m di de kisa, lè l voye videyo ban mwen, m wè se videyo m toutouni k ap fè lanmou a mennaj mwen, videyo kote m ap souse peni mennaj mwen, se mennaj mwen m pa wè l on pwoblèm si m ap fè lanmou avè l pou nou filme paske se mennaj mwen, li renmen m e m renmen l tou paske m konnen s on bagay k ap rete prive ant mwen menm avèk li menm. E answit Mwen wè tout video sa yo zanmim nan voye montrem ke video sa yo sou entènèt la tout moun ap jijem tout moun ap pale mal de mwen mwen ta renmen nou mete nou nan plas mwen eske si w ta gen mennaj ou ou renmenn li renmen w tou eske sa sa ap yon pwoblèm pou ou pou fè lanmou ansanm avèl pou lap fin renmen w non ou pap janm twouvel anyen paske se mennaj ou lanmou w gen pou li a pa septe w fè nenpòt bagay ansanm avèl. Men se moun ki pibliye video a se li menm ki fèm du tort paske mennaj mwen li renmenm li pap janm fèm yon bagay konsa paske si se fi w ye ou sipoze gen sisibilite pou yon lòt fi parèy ou gen bagay ou pa dwe fèl pou ap pran video yon fi toutouni pou ap pibliyel sou entènèt la tout moun ap gade tout pati entim fi a li pa nòmal ou pa sipoze fè sa menm ke son jalouzi wap fè jalouzi a pa dwe mennen w fè bagay sa yo paske fò ou mete nan plas moun nan pou di si se te ou menm kòman ou tap santiw si se yon moun ki ta fè w sa pou wè yon moun ap sal repitasyon w tout moun ap pale de ou sou entènèt ou toutouni wap fè lanmou a mennaj ou li pa bon medam ayisyèn yo manyè panse manyè gen panse pozitif nan tèt nou lè nap fè yon bagay poun di non m pa dwe fè sa paske si se mwen menm sa rive map gen anpil pwoblèm nan lavi m. Gen bagay ou konn fè yon moun pi devan se bagay sa ki ka koz lanmò moun lan, paske si tout moun ap pale de li sou entènèt la, tout kote l ale yap lonje dwèt sou li sa ka rive moun lan tiye tèt li menm, tout sa se ou menm ki pral koz. Medam ayisyèn mwen yo manyen reflechi anvan nou aji, pa tann se lè nou fin fè yon tenten epi se lè sa nou pral di sim te konnen m pat fè sa, paske sim te konnen toujou dèyè, li pa janm devan. Map priye nou an gras moun kap tande odyo sa fè odyo a pase pou mwen pou tout moun sou entènèt la ka tandel ke se pa fòt mwen si video sa pran lari m ta renmen pou nou efase video sa pou mwen silvouplè poum ka sove pèsonalitem pou fanmim zanmim ka retounen menm jan ansanm avèm. Moun kap pataje video yo m ta renmen nou mete nou nan plas mwen si se ton si se te fanmi nou m te ye si m te kouzin oubyen m te sè w m te matant ou ou swadizan yon fanmi de lwen w ou ta video l tap fè aktyalite sou nèt la èske w tap gen kouraj pou pran video sa pou ap pataje Pou tout moun ap wè pati entim mwen, pou wap patajel nan group, pou wap voyel bay tout zanmiw. Tanpri, moun ki gen video sa yo efase yo pou mwen silvouplè. Pa voye video yo nan group pou tout moun ap li pati entim mwen, li pa bon, sa se bagay prive yo ye. Tanpri, map mande nou, mete nou nan plas fanmim pou nou mete nan tèt nou nan moman an koman fanmim yo santi yo lè yap gade videom sou entènèt la avèk yon nèg kap fè lanmou Li pap janm fè yo plezi. Se menm jan an tou si se te yon fanmi nou ki te nan pozisyon an, nou tap kache sa pou li. Fè kòm si se fanmi nou m te ye tou. Sispann pataje videyo a. Sispann fè blag a sa pou nap voye videyo a nan tout gwoup ki egziste sou entènèt la. Sispann fè sa. Ou blaze l, ou blaze e e e e e e e ou blaze l paske paske l son pèlen bon se a nèg li l fè l se 3 zan l k avèk nèg lan. Nou menm nou menm ou menm ki fèl nan la ou pa konn fè sa? Sa lap fè yo la nou pa konn fè yo? Moun ki moun ki pa peche an voye premye kout wòch non. M ta byen renmen wè sa. E se nèg lan ki pou ban nou.
Bon sa se bagay prive yo ye tanpri map mande nou. Mete nou nan plas fanmi m pou nou mete nan tèt nou nan moman an kòman fanmi m yo santi yo lè y ap gade videyo m sou entènèt la avèk yon nèg k ap fè lanmou. Li p ap janm fè yo plezi. Se menm jan an tou si se te yon fanmi nou ki te nan pozisyon an, nou t ap kache sa pou li. Fè kòmsi se fanmi nou m te ye tou. Sispann pataje videyo a. Sispann fè blag a sa pou nap voye videyo a nan tout group ki egziste sou entènèt la. Sispann fè sa. Ou blazel ou blaze e e e e e e ou blazel paske paske l son pèlen bon se a nèg li l fèl se 3 zan l gavèk nèg lan nou menm nou menm ou menm ki fèl nan la ou pa konn fè sa. Sa nap fè yo la nou pa konn fè yo moun ki moun ki pa peche an voye premye kout wòch non m ta byen renmen wè sa. E se nèg lan ki pou ban nou. Pyèn mwen yo, manyen reflechi anvan nou aji. Pa tann se lè nou fin fè yon tenten, epi se lè sa nou pral di si m te konnen m pat fè sa, paske si m te konnen toujou dèyè, li pa janm devan. Map priye nou an gras moun kap tande odyo sa fè odyo a pase pou mwen pou tout moun sou entènèt la ka tandel ke se pa fòt mwen si video sa pran lari m ta renmen pou nou efase video sa pou mwen silvouplè poum ka sove pèsonalitem pou fanmim zanmim ka retounen menm jan ansanm avèm. Moun kap pataje video yo m ta renmen nou mete nou nan plas mwen si se ton si se te fanmiy nou m te ye si m te kouzin oubyen m te sè w m te matant ou ou swadizan yon fanmiy de lwen w ou ta gade video l tap fè aktyalite sou nèt la èske w tap gen kouraj pou pran video sa pou ap pataje pou tout moun ap wè pati entim mwen pou ap pataje l nan gwoup pou ap voye l bay tout zanmi w tanpri moun ki gen video sa.
Vwala, e mademwazèl sa pa premye moun ki viktim, nou sonje mwa an ou yo te gon ti dam, ti dam sa k tap fè egzèsis nan lakou sou chèz lan. Bon, vwala mademwazèl sa menm la diferans se ke se avèk pwòp mennaj li, li tap fè sa, pou pwòp filing yo, yo te deside yo menm pou yo filme tèt yo nan pwòp filing yo. Men le problem se, men padon fin fè bagay la, ou fin gade pwop feeling ou, pou ki sa nou pa tou efase li, ok? A mwen ke, e padon l tap fè la, li te fè live ou men mba konnen, nan li k fin fè l, tan w al nan douch w al benyen, e pi li gen tan voye l ba yon zanmi. E pi tou fò nou konnen sa, ou te met an, kounye la nou nan yon moun ki pyeje, swa fon yon ti bagay, e kouvri tèt ou, li sto fè l a la mòd, de moun ki de la vyèy ekòl yo, ou konprann? Pase ke, jan mwen wè la, matmwazèl la gon konbè, lan l ap sesi, l ap sela, l ap jwe fanfa. Donk sa pa t bezwen rive, tout sa pa t bezwen rive, tout ti tete, tout ti kò, pa t bezwen rive, pa t bezwen rive la. Donk m pa pral tire wò sou ou, pase ke lè w renmen yon moun, pafwa feeling ka moute w, ou ka fè tout bagay. Men tou, an nou repanse bagay la yo, paske nou wè jan jèn gason ap avili jèn fi. Jan jèn gason ap avili jèn fi ok yo avili nou nan tout sans moun nan gen dwa te deside di w pa ou pa ka avèl ankò oubyen ou pa bagay ankò li kenbe la pito se jèn gason se pito l mache l mache di nan bouch ou se BOUZEN pito l mache di tout moun ou se yon pa bon ke se yon videwo li genyen l ap sal imaj ou nou konn nan ki sosyete n ap viv deja se yon sosyete nenpòt ti krik ti krak yo prèt pou tire wòch pou lapide pou tiye. e nou konn ki sosyete nou genyen deja ok donk pa kite twò alamòd toujou pran nou lèzamou pa kite twò alamòd toujou pran nou ok ou vle nou fè egzèsis nap antre anba dra nou met swen poun toufe nou pap mouri paske m pa wè pou ki rezon yon telefòn oblije filme nou pa pral fè fim pou li filme e tou si ou dakò pou moun nan filme li fò. Imedyatman avan w deplase w al benyen w al fè toilèt ou sa w al fè a ou tyen aske video sa efase w ale nan w ale nan google w ale nan google photo paske bagay sa yo gen yon bagay li kenbe yo li li li li save nenpòt sa w fè sou telefòn nan w ale la ou efase video sa w pa kite tras video a ditou bon de tout fason lide pozitif lan se ta pou w pa fè l ditou se pa se pa egzèsis m di nou pa fè non souple m di nou pou nou gen de stil de bagay Menm si w ap fèt ou pa bezwen ap filme tèt ou moun nan pa bezwen w gen yon telefòn ou bagay sa j'en ai ase se toujou yon lapèn paske ou antanke yon jèn fi mwen pa ka aplodi avèk si m te nan plas li li t ap fè m mal tou e fanmiy ou lè fanmiy ou ap gade gen zanmi ou genyen gen moun aprè bagay sa yo ki p ap gade w menm jan ankò ou konprann paske nou konnen sosyete nou an kijan yo ye gen moun ki p ap ba w menm enpòtans la ankò medam medam silteplè Silteple, si nap fè Konbèland, si w se fanfa, jwe fanfa, fè li avèk yon fason ou byen moun pa bezwen vin konnen apre. Je vè vou lèse la, babayy.